enpòtan pou ke popilasyon ayisyèn nan konprann nan ki sa li ye e li pa plede ap repete yon seri de pawòl k ap sikile nan tout medya ki se de pawòl ki fabrike jisteman pou nou pa konprann ki sa sitiyasyon an ye, ki sa ki lakòz sitiyasyon an e ki wout pou nou pran pou nou kapab sòti nan sitiyasyon sa a. Vyolans gang yo se yon vyolans. Fabrike, prensipal lotè vyolans gang yo se enperyalis ameriken k ap founi zam ak minisyon pa pakèt ki sòti swa Laflorid oubyen ki pase nan fwontyè pou alimante gang yo. Epi enperyalis lan ap fè kòmsi l ap ede Ayiti sòti nan ensekirite. Donk nou menm nou p ap pran nan konplo ponpye piwoman sa a. kote ou met dife apre sa ou pran pòz wap vin etenn wap vin tenyen dife li klè ke youn nan zouti ki tap tenyen vyolans lan ki diminye l de fason siyifikativ rapidman se kontwole zam ak minisyon kap sòti Miyami yo e sa a enperyalis ameriken an gen kapasite pou l fè l li klè ke toutotan ke yo pa jwenn minisyon. Zam yo t ap bèbè, e lè sa a, popilasyon an t ap kapab defann li fas a vyolans gang ou vyolans sa a. Li ekstrèmman enpòtan pou nou wè ke vyolans sa a, li pa izole, li atikile a tout yon estrateji global pou kraze peyi an, keseswa estrateji politik neyoliberal yo, pou. kraze leta a e anpeche ke leta a jwe wòl li, strateji pou izole peyi an, pa egzanp lè yo fèmen ayewopò entènasyonal Pòtoprens lan, se tout yon ansanm de taktik ki makònen avèk menm pwojè an, fè peyi sa a disparèt e montre ke peyi sa a pa kapab gouvène tèt li. Donk nan sans sa a, li ekstrèmman enpòtan pou nou konprann kisa ki lenmi prensipal lan, e ki diferan taktik yo l ap deplwaye pou kraze peyi a. Donk nan sans sa a, jodi an, sitwayen, sitwayèn ayisyen dwe ranmase karaktè yo pou yo defann peyi yo, pou yo kanpe fas a pwojè destriksyon sa a e yo demaske tout kriminèl ki o sèvis pwojè destriksyon sa a. Jodi an, gen yon pakèt antrepriz amerikèn, pa egzanp, k ap fè milyon ven. sou san pèp ayisyen nan vann zam avèk nan vann minisyon. Donk jodi an li ekstrèmman enpòtan ke nou ranmase karaktè nou e nou kanpe pou nou defann peyi an, pou nou defann lavni peyi an e nou konstwi yon lòt leta ki pa yon leta ki osèvis moun ki vle kraze peyi an, pa yon leta ki osèvis gang. Pa yon leta ki osèvis miltinasyonal k ap fè lajan sou san pèp ayisyen e yon leta ki veritableman yon leta ayisyen. Paske nou gen yon leta nan peyi an men ki pa yon leta ayisyen piske se yon leta ki konstwi kont nasyon an e kont enterè fondamantal peyi an. Jodi an li klè pa egzanp ke jodi an nou bezwen kontwole teritwa. pou kontwole teritwa a, fò w kapab, pa egzanp, pran dispozisyon pou w kontwole 1,770 kilomèt de kot. Nou gen dezyèm litoral ki pi long nan Karayib la. 1,770 kilomèt de kot, kouman w ap kontwole yo avèk 181 polisye? Kouman w ap kontwole yo avèk 3 bato e nan 3 bato yo gen 2 ki an pàn, se yon sèl ki ap mache? Kouman w ap kontwole 392 kilomèt fwontyè? Lè w gen sèlman 4 pòs de dwàn fòmèl, donk yo òganize yon ansanm densifizan de kapasite pou kapab jisteman founi gang yo zam a pwofizyon e pou yo kapab fè travay kraze lopital, kraze lekòl, kraze bibliyotèk nasyonal, kraze près nasyonal. Imajine w, pa egzanp, de bagay tankou seminè, peti seminè Kolèj Sen Masyal, Lise Petyon k ap fonksyone depi depi premye ka diznevyèm syèk lan. Jodi an, Lise Petyon oblije al chèche lòt kote pou li fonksyone. Donk, jodi an, li klè ke se yon pwojè de destriksyon peyi an. E pwojè sa a tou pase pa eseye demontre ke Nou pa kapab dirije tèt nou. Donk, nan sans sa a, fòk nou vrèman klarifye ki sitiyasyon ke n ap viv e nou ranmase karaktè nou pou n kapab konstwi yon Leta granmoun, yon Leta ki chita sou diyite e yon Leta ki dakò pou li kore pwojè nasyonal de souverènte, pwojè nasyonal pou nou sòti anba titèl pou nou kapab vrèman konstwi yon peyi granmoun e nou gen kapasite sa a, nou gen resous sa a, nou gen sitwayen ak sitwayèn ki djanm, ki vle konstwi peyi an, se avèk yo pou nou kapab avanse fas a pwojè de destriksyon nasyonal sa a. E nan sans sa a li trè enpòtan tou pou nou pa pran. nan yon ansanm de pawòl k ap fè nou goumen ak lonbraj nou, kote nou pa konprann kiyès ki veritab lennmi peyi a. Nou imajine w Emmanuel Macron kanpe, li di, Ce sont les Haïtiens qui ont tué Haïti. Premyèman, pou li vle di ke Ayiti mouri deja. E sa se objektif fondamantal enperyalis yo, se touye Ayiti. Nou p ap reyisi fè sa. Epi tou mesye Macron ou tronpe w Ayiti pap mouri e dezyèman lè li di se son les ayisyen ki ont tue Ayiti ou majine w skandal yon deklarasyon konsa yon peyi ki fè 30 an ap fè tout sa l kapab pou izole revolisyon an apati de 1804 e ki an 1825 konstwi tout yon ansanm de rezo kote yo piye resous peyi an yo òganize yon emoraji finansyè. ki anpeche pwojè de konstriksyon nasyonal. Donk imajine w yon peyi ki fè tout bagay li pou pandan pli de 200 zan pou l kraze yon lòt, epi jodi a l di se sèl lè Ayisyen ki antuye Ayiti. Donk nan sans sa a, m panse ke pawòl Macron an li klè, e pawòl Macron an fè nou konprann kisa k pwojè enperyalis lan, e an menm tan tou, nou pa kapab ap repete menm pawòl Macron yo pou anpeche ke pèp Ayisyen konprann kiyès ki veritab lenmi li. Mèsi Bayan nou Alavèy 23 jiyè non sèlman pou nou salye memwa viktim yo pou nou salye tout fanmi tout zanmi tout manm òganizasyon ki te pèdi anpil moun jou sa a men li enpòtan tou pou nou raple ke masak sa a ki fèt 23 jiyè 87 lan kote ke anpil peyizan tonbe anba bal makout avèk bal seyi a. Konba sa a se yon konba ki toujou aktyèl e se yon konba ki te la depi trè lontan kote ke peyizan yo, òganizasyon peyizan yo t ap batay pou konstwi yon souverènte nasyonal, yon souverènte alimantè pou kapab retire peyi an anba bòt. enperyalis ameriken e konstwi yon leta ayisyen tout bon, yon leta ayisyen ki pare pou defann moun nan peyi an, pou defann sektè pwodiktif nan peyi an, pou defann peyizan yo nan peyi an fas a volonte enperyalis ameriken an pou demantibile peyi an, kraze peyi an, menm jan nou wè gang yo ap kraze pwodiksyon diri nan Latibonit, kote ke gang yo fèmen pasaj. pou anpeche ke pwodiksyon alimantè peyizan yo rive nan vil yo. Donk tout bagay sa antre nan menm lide pou demantibile peyi an, pou kraze peyi an, pou di peyi sa a pa dwe egziste e pou l kapab rete anba bòt enperyalis yo. Donk konba ke peyizan yo t ap mennen an 87 kont makout, kont gouvèneman restavèk e kont enperyalis lan, konba sa a li toujou aktyèl jodi an. E fòk nou kapab asire kontinwite konba sa a nan batay kont vyolans gang yo, nan batay kont enperyalis lan e batay kont tout sektè ki vle kraze peyi an pou yo kapab di ke peyi sa a pa dwe egziste. Donk nan sans sa a, nou salye konba ke peyizan yo ap mennen pou souverènte peyi an, pou souverènte alimantè. E konba sa a, se yon konba ke tout sitwayen, sitwayèn nan peyi an dwe anbrase pou nou kapab sòti nan kriz lan. Paske kriz sa a, se yon kriz fabrike nan menm lide pou kraze peyi an, nan menm lide pou kontinye fè masak kont sitwayen ak sitwayèn nan peyi an. Donk. Ke li ekstrèmman enpòtan pou ke nou reflechi sou evenman sa a. ki se 23 jiyè 1987, kote ke yo sasinen yon bann peyizan, e m panse ke konba sa ke peyizan yo t ap mennen an, avèk anpil alye, se yon konba ki aktyèl, se yon konba pou peyi an, granmoun nan tout kò l, granmoun nan zafè lamoujay. E granmoun tou politikman. Donk se menm konba.
Chapo ba pou tout jounalis ki fè ki brave danje ki travese tout difi tout difikilte yo pou rive la maten an pou kouvri pou kouvri konferans sa pou nou nan tèt kole di peyizan ayisyen. Bon konferans maten an nou ap bay la son konferans pou nou raple opinyon piblik la 23 jiyè 2025 la fè 38 lane depi rejim Henry nan fi a e yon sektè nan legliz katolik la e grandon nan jan rabèl yo. patikilyèman pa Remi fanmi Remi Lika, fanmi Nicole Poitvien epi yon enperyalis enperyalis la makout yo te mete ansanm yo fon masak sou peyizan tèt kole Jan Rabèl ak Mawotyè yo masakre 139 139 peyizan nan menm jou a e yo blese plis pase 200 lòt e yo vòlè nan pasaj yo tout sa peyizan yo te genyen nan zòn nan, tout zouti peyizan yo te genyen pou te travay yo yo vòlè yo vòlè yo e masak sa fèt sou ti peyizan yo. sou ti peyizan tèt kole Janrabèl ak Mawotyè paske yo menm yo t ap reklame nan moman dwa pou yo jwenn tè pou yo travay, dwa pou yo jwenn dlo pou wouze tè yo pou pwodui manje pou pwodui manje natif natal pou popilasyon an jwenn pou yo manje. Yo t ap lite tou pou yo jwenn mache pou yo ekoule pwodui. yo pwodui yo pou se pa te sèlman manje pèpè è ki t ap taye banda nan mache nasyonal la, yo t ap yo t ap reklame ankadreman teknik tou nan men Leta pou yo te kapab travay pou pwodui pou pwodui manje nan peyi a. Yo t ap batay pou yo jwenn yon pou gen yon lòt kalite leta ki pi reskonsab nan peyi a, yon leta ki pa t nan mare konplo ansanm avè e ansanm avè e boujwa ansanm avè ansanm avè moun ki kont enterè mas la. Yo t ap reklame pou genyen yon leta granmoun. tèt li nan peyi a pou yo pat pou nou pat rive kote peyi a rive la jounen jodi a. Dat 23 jiyè a se yon dat ke Tèt Kole pap janm bliye nan istwa li, se yon dat ki parèt pou Tèt Kole Nan, se yon dat Tèt Kole pran rekonèt kòm kòm dat lit peyizan yo e kòm klas moun yo meprize nan sosyete a ki t ap batay pou reklame dwa pou yo jwenn tè, pou yo jwenn dlo, pou yo pou pwodui manje. pou nouri popilasyon ki t ap reklame refòm agrè entegral anndan peyi a, ki t ap reklame ankadreman teknik nan men Leta, ki t ap reklame jistis sosyal pou ki t ap reklame jistis sosyal pou ke kote peyi a ye jounen jodi a la pou se pa t la nou te rive. Olye Leta te satisfè revandikasyon. peyizan yo, se masakre, se konplo y te fè ansanm avè ansanm avè grandon yo, ansanm avè enperyalis la pou masakre peyizan yo. Tankou jan granmoun yo di, je fon kriye davans, je fon kriye davans paske peyizan yo pa t vle pou peyi a rive kote yo mete l. jounen jodi a. Kote nou ye jounen jodi a nan peyi a, enperyalis la ak konze yo, enperyalis la ak konze yo anndan peyi a enstale yon kawo jeneralize nan peyi a ki lage, ki lage tout moun. Nan peyi a, nan yon kriz san parèy, nan yon kriz san parèy kote nou pa konnen kilè nou gen pou nou soti, nou pa konnen kilè nou gen pou nou soti nan kriz sa. Se yon kriz ki menase. Souverènte ki menase disparèt souverènte peyi a. Se yon kriz ki menase menm disparèt nou menm kòm pèp ki nan peyi a. Dirijan leta yo ak konze anndan kon deyò peyi a ap travay tèt bese pou pwojè enperyalis la. e pote labanyè sou tout sa ki ki tou sou tout sa nou menm nou te tou sou tout sakrifis ki te fèt depi soti 86 pou nou te konstri nan peyi a e gouvènman ki monte la yo Se pwojè enperyalis, se pwojè, se pwojè yap menm, se menm pwojè a yap rapousuiv. Ke se gouvènman ki sot pase la yo, ke se gouvènman e KPT sa a ki la a, se menm pwojè a yap rapousuiv. Se. kontinye antere peyi a okontrè gouvènman sa ki la lap bay pwojè enperyalis la lejitimite paske yo ap travay pou yo tabli yon kad lalwa pou chanje yo ap travay pou chanje konstitisyon pou chanje konstitisyon peyi a yo prese pou fè referandòm. Pou chanje konstitisyon 80 pou chanje konstitisyon 87 la alò ke son alò ke konstitisyon 87 la li menm li kont pou yo chanje l pa referandòm li di si yo ta rive lè pou chanje konstitisyon ki sa k pou fèt ki sa k pou fèt pou ta chanje konstitisyon de yon seri desizyon ke ke KPT sa a pran ke pèp la voye jete. Menm si nou wè tout moun ap mache nan peyi a la, se pa ak kè kontan y ap mache pa rapò a pwojè KPT a genyen, KPT a genyen pou peyi a. Kòm yo menm se sèl yo menm ki gen sekirite nan peyi a, pèp la pa ka fè yo anyen e petèt se sa k fè pèp la tolere yon seri bagay k ap fèt nan peyi a. Jodi a kriz la rive on kote, si te gen moun ki tap dirije peyi a, li tap fè yo, li tap ba yo kè sote. Paske nan peyi a jodi a nou gen on seki, genyen on pwoblèm ensekirite ki gaye nan tout peyi a. Se gang ki fè la lwa nan peyi a se gang ki pou di si pou w monte se gang ki pou di si pou w monte si pou w desann pwodwi peyizan yo pa ka ale pyès kote nan peyi a yo pa ka yo pa ka rive nan mache prensipal kote pou yo vann pou yo kontinye pou yo kontinye viv lavi yo. e plis pase 2 milyon 500 mil moun kouri kite kay yo se nan se a la bèl etwal y ap dòmi gen plis pase 6 milyon moun tou k ap mouri nan grangou nan peyi a plis pase 6 milyon moun ap mouri grangou nan peyi a genyen moun k ap mouri chak jou nan peyi a anba bal bandi fanm ak tifi pa epanye anba vyolans anba vyolans gang yo nan peyi nan peyi a teritwa kontinye ap pèdi e chak jou e olye yo rekipere yon seri teritwa kap pèdi nan peyi a se kontinye teritwa kontinye ap pèdi e gang yo gen gang yo san pwoblèm kote yo ap aji e semèn sa se te fèt sodo se gang yo ki fete se gang yo ki fete fèt sodo tout gwo tout gwo bwa ki nan gang yo se sodo yo te ye nan jou sa yo pou yo pou yo kontinye fete e. Pandansetan, Sendomeng ansanm avè Etazini ap chase tout patriyòt ayisyen, tout patriyòt ayisyen ki deyò tankou chasè k ap chase zwazo, k ap chase zwazo e grandon avè gwo potanta nan leta rann lavi peyizan yo. rann lavi peyizan yo enpwosib nan vòlè, nan chase yo sou tè y ap viv ladan depi plis pase santan. Malgre sa, malgre tout sa, Konsèy Prezidansyèl la pa di ni fè anyen pou soulaje soufrans popilasyon an. Yo pito ap goumen antre yo pou yo konsolide pouvwa yo, pou yo y ap anrichi tèt yo, y ap y ap anrichi tèt yo, y ap bay y ap anrichi fanmi yo, y ap bay menaj yo avantaj, y ap bay menaj yo avantaj epi y ap fòse pèp la pou pèp la bwè medsin chwal referandòm nan pou ouvè chemen pou yo kapab pou ouvè chemen pou yo kapab aplike konstitisyon malatchonn nan epi pou yo kapab fè yon seleksyon pou pou yo fè yon seleksyon pou aplike konstitisyon an epi pou yo pou yo kapab re fè pwojè pou mete pwojè Enperyalis la chita. Tèt kole ti peyizan ayisyen On pwojè ke Tèt kole ti peyizan ayisyen voye jete Pwojè referandòm nan Tèt kole ti peyizan ayisyen voye jete ak tout Konstitisyon malatchonn ka pete a ak ka pete kowonpi Kapete kowonpi ak kò avè gouvènman defakto sa e tèt kole voye voye jete. Konstitisyon 87 la entèdi pou yo fè referandòm sou li. Se pa se pa nou menm kap envante sa. konstitisyon an entèdi pou yo fè referandòm sou li, e li di si pou yo ta, si pou y chanje, ki jan pou y chanje, KPT a ak tout gouvènman ki la, pa genyen ni kalite, ni konpetans, ni konpetans, ni lejitimite pou ta chanje konstitisyon, pou ta chanje konstitisyon ki la. Se poutèt sa, tèt kole ti peyizan ayisyen ane sa, ap komemore 23 jiyè 87 la, l ap chita 23 jiyè 80 l ap chita a komemorasyon ane ane sa a sou tout pwojè anti pèp, sou tout pwojè anti anti nasyonalis ke let ke KPT sa a vle foure nan gòj. nan gòj pèp la. Se poutèt sa k fè, nou menm nou mande tout òganizasyon konsekan ki nan peyi a, ki ponkò vann tèt yo, ki ponkò, ki ponkò vann tèt yo, ki pa, ki ponkò ap travay pou enperyalis la, tout patriyòt konsekan ki nan peyi a, pou yo pote kole ansanm avè nou nan mobilizasyon n ap òganize ane sa a nan tout peyi a. Paske se pwojè referandòm nan, pwojè e pwojè konstitisyon antipèp la nou menm Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen n ap goumen kont li e n ap òganize mobilizasyon nan tout n ap pwofite 23 jiyè 80, n ap pwofite 23 jiyè 2025 la pou n òganize mobilizasyon nan tout peyi a e pou nou kanpe kont pwojè lanmò ke KPT sa a vle foure nan gòj pèp la e pou nou di pou nou di non e pou pèp la li menm pou pèp la rive pran desten pou pèp la rive pran desten l an men. E pou tèt sa nou di viv lit pèp yo sou tout latè ki ap goumen pou byennèt sosyal, viv e viv on Ayiti granmoun tèt li, viv yon leta granmoun ki reskon ki pran reskonsablite l an men pou nasyon an. Viv yon solisyon ayisyèn pou nou nan kriz sa pou n soti pou soti peyi a nan sitiyasyon l ye a aba tout enjistis tout enpinite tout vòl tout koripsyon ki anpeche peyi a mache aba tout masak ak ak dap peyan k ap fèt sou tè peyizan yo ap viv depi santan nan peyi a. Non pa w?
Non pa m se Louis Origène, kòdonatè nasyonal Tèt Kole Ti Peyi Dayiti.